Bonjou bonswa tout fanatik mwen yo sa pral depan de lè nou pral gade videyo a jodi a mwen pote yon ti enfòmasyon pou nou ki byen konsènan de pwogram Joe Biden mete sou pye a nou konnen moun ki pa gen moun ki gen moun lòt bò pou ou wap fè li Aplike pou ou, ou menm ki pa gen moun lòtbò. Kijan ou kapab konekte pou tèt ou? Pwogram nan, pwogram Welcome US Joe Biden mete sou pye a se pou moun ki pa gen moun, ki pa gen manman, ki pa gen papa, ki pa gen frè, ki pa gen sè, ki pa gen okenn fanmi Ozetazini. Anben, pwogram Welcome US la se pou nou li ye. Kijan ou kapab pwogram nan te ye? Pwogram nan te ye chak 15 nan mwa. Men. Gon lòt inisyativ yo pran ke yo pap fèl chak 15 nan mwa ankò yap fèl chak twazyèm madi nan mwa. Ann gade avèm poun wè epa nan manti map bay. Mwen m gentan sou li la map moutre w ou prale sou chrome nap gade ok map tounen dèyè nèt ok. Ok Men ni la m sou chrome la lèm rive sou chrome ma klike sou chrome epi tou m pral make nan ba nan ba de rechèch la anlè a welcome us menn parèt anlè a imedyatman ou fin koke sou li wap bal nan premye vèsyon anlè a kote gen de tikè yo youn ble youn rouj la ou bali anlè Kounye a apre l fin fin aplikasyon an fin chaje ou prale nan 3 ti ba ki adwat la wap klike sou li ou prale nan wap kite premye wap sote dezyèm nan ou prale nan twazyèm nan wap klike sou li nan twazyèm nan kote t make find resource an kreyòl map dil feed resources anpi tou wap ale ba li nan for sponsor a for kote t make for kalifi e new kòmè m pa fò nan anglè non eskize m nan konprann mwen nap ba li la nan ti sin V a nou prale kote t make pou ikrèn pou kiben ayisyen latin. Amerik. Nap bale nan latin amerik la fò kiben latin amerik la fò kiben gen icheng latin amerik nap klike sou li imedyatman ou kouke sou li yo bay li an kreyòl men sa e li la yo bay li an kreyòl mwen m pral chèche l an kreyòl map li l pou nou. Yo di nou mele la, men sa yo di nou la fè atansyon ak fwod ak eskwokri. Welcome Connect la se yon platfòm gratis, pa gen okenn frè ki asosye ak enskripsyon oswa itilizasyon platfòm Welcome Connect la ni pa gen yon frè pou depoze. Aplikasyon pou libète pou kondisyon imanitè, Fòm I-134 a, nan usaid Welcome US p ap janm mande w pou w peye pou w jwenn aksè nan platfòm la, swa kòm yon esponnsò ouswa kòm yon benefisyè, ouswa. Bay nenpòt moun aksè preferansyèl ki baze sou yon frè pa peye lajan. Pa bay okenn moun ki di ke yo ka ede w jwenn yon sponsò sou Welcome Connect la pou peye frè. Ou tande sa nou di nou wi? Pa gen al peye lajan pou bagay sa. Ok. Platfòm Welcome Connect la nou ankò. Kote nou kap chèche refijye yo Kote moun kap chèche refijye yo ka jwenn yon parenn, esponsò, pou pwosesis nan pwogram imanitè pou Kiben, Ayisyen, Nikaragweyen ak Venezyelyen. Yo ouvè kounye a pou Kiben, Ayisyen, Nikaragwe ak Venezyela. Venezyelyen pou asire ke parenn ak benefisyè yo kapab konekte ak siksè. Enskripsyon sou Welcome Connect la ap kontinye sou baz limit ak pwogram pou asire ke parenn ak benefisyè yo kapab konekte fason kapab konekte ak siksè. Enskripsyon sou Elcorb Connect la ap kontinye yon fason limite, e pwogram e pwograme paj enskripsyon an ap louvri pou benefisyè yo enskri twazyèm madi chak mwa, 18 avril, 16 me, ak 20 jen. Se dat sa ki pwòch yo. Yon fwa yo rive jwenn kantite moun yo bezwen an pou yon pwogram enskripsyon ap kanpe ankò jiska mwa pwochen. Asire w ou tcheke paj sa nan jou desiyen an chak mwa pou yon opòtinite. Pou enskripsyon pou Welcome Connect la. Enskripsyon an ap louvri a 3 zè PM nan Tan Inivèsèl Kowòdone UTC, ki vle di. Siw an Nikaragwa, enskripsyon an ap louvri a 9 vè AM, tan estanda santral. Si w an Ayiti ouswa Kiba, enskripsyon an ap louvri a 11 zè AM, tan estanda lès. Siw nan Venezyela, enskripsyon an ap louvri a 11 zè AM, Nan tan estanda Atlantik. Si w nan Ikrèn, enskripsyon an ap ouvri a 6 zè PM tan lès ewopeyen. Ok, men ni la, e pa manti m ap bay nou, men ni la. Mwen te vle pataje ti enfòmasyon sa a avèk nou de pwogram sa yo mete pou moun ki pa gen moun lòtbò. pou yo kapab enskri tante yon chans pran chans yo ebyen mèsi a la pwochèn pou yon pwochè video bany.